Jis m tap leve chapo m. Rete rete. Eee vini bro vini frè. Yo vini papa. Nan ou pa santi w wont ou pa ou pa santi w pa nan sans ou ou pa santi w pa alèz si m konn misye ap kouri m touye l wi m gentan fè n figi l fè poud la fè n farin mayi fè l fè farin frans fè l fè fè l fè shit man pa w tann dat m ap koze avè w. Non papa ou pa krenn pou nan yon vye nèg ou sa yo ay nèg bwa kale yo ye ayiti wi.
Bebe m ka konprann. Pelosi ou wè moun nan ou pa konn kijan de moun li ye ou pa ka kouvri li sa konsa. Ou wè moun nan, ou wè moun nan kisa? Pou wap pale avk moun nan, mwen nap pale nap souri epi wap di sa, shit man. Sa ka rive m gendwa pale ansanm avèl. Epi yo te dim sa wi menn. Yo te dim fanm fanm isit sendomeng yo tèt yo pa nòmal. Atò ou pa wont? Atò map koze avèw.

Tout moun ka chita sou plas sa, sa pa anyen. Gade bèl kay, men gade bèl pye bwa. Li pa gen bon se lakòt moun nan vini hein. Moun nan vin chita. Shit man. E men dja, ou pa vin pou. Ou raz, ou manke mantalite, ou manke moral. Epi ou epi ou epi yon fanm gentan anpwè pou m marye avè l, yon fanm ki ki gentan ap fè m tchwapè, hein, yon fanm k ap fè m tchwapè, k ap k ap fè m rap, hein. Diablo man. M gentan fè m atis. Gentan fèm ap fon valè bagay pou ou ah ou fèm mal monchè. E si misye pa kouri la ou wè pwochèn fwa m kontre avèl ou wè ou wè pwochèn fwa m kontre ap misye la m pap baw manti bagay la ap chanje ou wè ou wè ou wè wòch sa la ou wè ou wè wòch sa la. M pap baw manti. Ou wè sil te rete la m tap kòmanse sèvi l la m tap fè figi l fè pat tomat fè fè fè somon m tap fè figi l fè magi pat m tap touye l la nèt m tap kankannen l la e ou menm m pap di w anyen non pwochèn fwa ankò mò wap pale avè l pou m konn sa fanm sendomeng genyen kisa k fè tèt yo tèt yo tèt yo pa nòmal konsa tande sa m di w m pap di w anyen e e pou w konnen m renmen w.

Sa ton baga vè gòl sa Jezi deja ganpe nan kan Oh glwa a Dyo Jesus Letènèl voye m nan misyon M pa konn kote m prale Men le syèl konnen ki sa k pral pase Le syèl konnen ki kote l ap voye m egzakteman Paske si Letènèl ta voye m nan misyon Se ke Li voye m chache yon nanm tap pèdi, yon nanm tap echwe. Lapè Bondye avè w frè m. La pè Bondye avè w zanmi.
Bon sa misye ap dim la. Lapè Bondye avèw frèm.
Lapè de Jezi ansanm avèw. Kòman ou pa ayisyen?
A ou vin Sendomeng ou gentan pa ayisyen. Se pa vre?
Kòman ou rele zanmim? Bon sa misye ap dim la.
Bon kotem twouve m la. Bon kote le syèl voyem nan levanjil sa. Se la! Se la! Se la Bondye voye m, se la Bondye voye m, sa vle di son nonm ki pat pale kreyòl, Bondye voye m vin chèche nonm sa, zanmi m, Letènèl ap retounen, gade ou pa 3 jèn Ebre yo non, se 3 jèn Ebre yo ki tap pale an dotre lang, tout moun te konprann, sa fè m santi frè m, si w te 3 jèn Ebre yo, gen bagay ou tap fè pi byen toujou, ouvè bouch ou zanmi m pale kreyòl avè m, Bondye beni w, se sa m di w, Bondye beni w.
Bondye beni w sèvitè. Kris renmen w. Letènèl vin ap vin chèche w.
M gon pisans anndan m. M gon otorite anndan m. W ap pale kreyòl wi. Ou met poz ou ap pale kreyòl. Letènèl pral mete men nan pat kasav ou w ap pale kreyòl. Woy! Alelouya! Gen de bagay ki pral pase w zanmi ou pa kapab ale vre yo Heeyy Ooh alelouya Jesus Ooh beni swa letènèl Jenòm sa ou menm vin chèche ralye sa E gen kèk bagay ki pou pase Woy woy woy woy Letènèl vin chèche lènòm Letènèl voye m chèche de nonm ki pèdi nan forè, menm jan avèk David, alelouya, ki te echwe nan dezè a, ki te echwe nan forè a, ki te imilye, e sa fè m santi se nonm sa, woy woy woy woy woy woy, Letènèl voye m chèche zanmi m Bondye renmen w.
Apre bay bwa kale sa a, mwen menm m gen pou m al bay Ariel bwa kale Ayiti. Wi, mwen menm m gen pou m desann Ayiti, m pral fout Ariel yon bwa kale nan bouda l. Ase yon nèg pa ka mechan nan eta sa a. Mwen tonè kraze m, nèg sa y ap pale de Izo a. Bon, mwen menm m gen pou m rankontre a Izo. Si w wè m pa rankontre a Izo maten, aprè midi fò m rankontre avèk Izo. Pase fò m fout Izo kèk kout lamanchèt nan bouda l. Izo ap pran pòz li se gang, l ap touye moun, l ap di l gen mò pou vann. Mwen an verite mwen mò Izo fò m fout vann li mwen menm. Wi. Mò Izo, mò Izo se pou m fout vann li. An verite, mwen yo rele mwen an, hein. Plat manchèt sa m p ap mache avè l pou granmesi pase fò m fout kase l nan bouda Izo. E si Ariel mal pase. map kouche map koupe bouda li. Komsi m pa konprann ou non. Mwen m pa konprann ou mwen menm.